Bonswa tout moun, byenvini sou Newzayiti, yon plezi pou nou avèk ou jodi a e anfèt nou vin pale ou de agiman ki genyen o nivo de sa nou ta rele maga rali fanatik Donald Trump yo. Dènye sijè ke y ap pale sè dènye jou, nou tout konstate li yo pèdi batay lajistis e kolej. elektoral fin vote, anfèt, dènye opsyon ke y ap pale la, ann rele l yon koudeta, ok, yon kou de fòs. Anfèt, sijè ke y ap debat e sou platfòm yo sè dènye jou, se sa nou rele Martial Law. Tout agimantasyon yo di Donald Trump sipoze deklare lalwa marsyal, Sa nou rele ensireksyon ak yon lwa ki date depi lèzane 1800 ki gen prè de 200 zan. Lwa sa a, prezidan an envoke li, n ap raple pou ou, dayè mo a esplike kò l, yo rele ensireksyon ak se nan ka ou ou ta gen yon soulèvman out of control, yon gè sivil, prezidan an kapab jisteman se inik esepsyon kote prezidan an kapab Deplwaye de twoup militè a lenteryè di peyi pou retabli lòd, pou pran kontwòl tout sitiyasyon an, se yon esepsyon e nan moman sa a prezidan kapab deside jisteman arete yon bann moun, se yon lwa desepsyon ok. Men yo prevwa nan ki kondisyon ke prezidan an sipoze envoke sa nou rele martial law a kote ke twoup yo te kapab entèvni. E genyen yon anfèt nou tout konnen Michael Flynn ki se dènye anfèt nou konnen ke misye te gen pwoblèm avèk lajistis sa ka gen kèlke semèn de sa Donald Trump padone l enben misye aktyèlman menm atravè lè medya misye ap eksplike ke li menm prezidan an kapab deklare lwa marsyal. kote ke l gen dwa sezi tout sa n ta rele machin elektoral yo, refè eleksyon an. Men, nan deklarasyon sa a, misye di li pa sigjere, tande byen wi, misye fin di sa, li di kon sa l m pa di sa pou l fè. Paske l konnen ke yon bagay kon sa si w ap di li, misye fè balatè politik, ou merite pou yo arete w. Wè, m pa tande egzakteman jan misye t ap pale. E misye ap eseye, an eseye tande pou konprann, la nap pale w de e jeneral, bon, pa mande mete jeneral devan non misye, jeneral Flynn, m pa konnen se le fè ke l fin padone a, ke misye ap pale konsa, men se misye te tou dousman wi, lè, nou sonje lè Mueller tap envestige misye, misye te nan pli di l, te fè silans, pa pale, depi w tande yo fin padone l la, vwa l ouvri tout kote, mentnan map konnen, e, eske lwa padon sa a vle di, yo pa ka pote lòt chaj kontre ou menm?

who might not be opposed to aggressive action and the president does have some options at least on paper can you tell us what those options are? Anfèt nou wè e jounalis Newmax sa yo menm tou kap pale de etan done ke prezidan an fè chanjman an nou konstate efektivman Donald Trump fè chanjman nan Pentagòn li retire minis e ot donk yo menm yap di eske prezidan an pata gon ti mwayen la piske l chanje moun nan Pentagòn E ot pou l ta, e li byen di at least on the paper, pase yo wè pratikman se yon pwoblèm. Donk y ap mande jeneral la, e èske prezidan an pa ta ka fè sa? Ann tande repons li byen. Are and
your opinion if he might take any of them? Well, I don't know if he's going to take any of these options. I mean, the president has to

Ebyen kapasite militè li nan tout state sa yo epi rerun the election, refè eleksyon an. Li di l kapab sezi tout machin elektoral yo e daprè jeneral anfèt jeneral antre gimè Michael Flynn bay sa l ap fè la e m ap mande si n kapab mete non jeneral la bò kote l. It's not unprecedented. I mean these people out there talking about martial law it's like it's something that we've never done we've done martial law has been instituted 64 Misye kap moutre w ke martial law moun yo ap pale de li a se pa yon bagay unprecedented, se pa yon bagay yo konn abitye fè, yo fè l plizyè fwa deja. Se yon fason pou di, se kòm kwa se pa yon gwo bagay lè n ap pale martial law a, se ke l ka fè l. Nou fè l 64 fwa deja, daprè jan misye ap pale. 64 times, Greg.

Se sa pou n konprann. Nan ki kondisyon yo te envoke yo? Se pa yon kesyon yo te fè 64 fwa, non. Men, fò m di nou, dènye fwa koze sa a te envoke, se te an 1992 avèk George Bush nan ka yon leve kanpe ki te genyen, je kwa, an 92, nan Los Angeles, kote ke Yo te vin libere polisye ki te bat Rodney King nan ka sa n ta rele riot ki te tounen mòtèl. E menm Gòvènè California a te oblije apiye bouch paske bagay la te grav. Ok? So, se 92 dènye fwa yo te bagay. Ou konprann? So, son bagay ki fèt rarman depi sa n ta rele Civil Rights Government de 1960. Se yon bagay ki fèt rarman, ok, ou ka konprann. So, mentnan, jounen jodi a, ou wè enpe partou, nèg yo ap pale de martial law e nou di w men nan ki kontèks ke l kapab fèt. Donk, an n di ke, efektivman, moun k ap pale kon sa ta sipoze gen de disiplin ki pran kont yo. Ok se yon se yon wont. Genyen yon kandida nan Virginia kandida pou l vin governor. Kandida republiken kap chèche governor nan state an fèt li se yon an fèt li se yon state senator ki fè deklarasyon sa tou ki mande pou Donald Trump ta deklare la lwa masyal pou l kapab jisteman rete o pouvwa. Li voye, an fèt, se nan paj Facebook li, li fè deklarasyon sa a egzakteman madi, kote ke li di, Not my president, e li refere avèk atik pou yo ta kapab deklare Marshall la. Men fò n di w aprè deklarasyon sa a, gen yon bann nan kan repibliken an ki ap kouri dèyè l. Gen yon bann ki yon ti jan wont wi, yo pa ka di sa piblik non, fò n klè wi. An fèt, se inik lidè nan kan repibliken an, ki fè yon parèy deklarasyon. Ok, ki fè yon parèy deklarasyon, paske son wont. Byen ke nèg yo, an di klè, lè n di son wont, yo pa kòs limit sa, men se te deja yon wont lòske yo te chwazi al fè jwenn Texas nan pwosè sa. Se veritableman le mond a lanvè, e nou pa konnen ki sa, sa n rele le parti repibliken tounen la, men fò n di w ke, Genyen de repibliken ki di ke lè a rive pou yo vire do yo. Semèn sa a nou konstate plizyè ladan yo ki di yo vrèman derekonèt pati a e ke yo retire kò yo ofisyèlman nan koze sa a. Men sa ki tris nan koze nan istwa sa a, se ke l ap pran du tan pou ke sa nou rele le trumpisme jisteman. e e e e pran anfèt ap pran du tan pou yo libere de otaj sa e la reyalite se ke pati repibliken an li priz an otaj pa le trumpism pwiske gen yon grand pati nan popilasyon repibliken nan ki stil gen yon sèten fidelite avèk Donald Trump e ke l pral mande yon veritab batay Pou pati a jisteman reprann valè ke l te gen yo, valè repiblikèn ki te transande pati a, pase li terib pou ke y ap travèse ekstrèm sa a pou de moun jounen jodi a ap pale de machal lò. Mentnan sa n vle di w nan koze sa a, se ke pa bay tèt nou manti, posiblite sa a vrèman vre, nou vle fè w konnen ke, Tribinal kapab bloke, se sa yo bliye mention, yo pa bliye, tribinal yo, yo gen pouvwa jisteman pou bloke prezidan an nan demach sa. Li klè ke diferant kont yo sè dènye jou moutre ke yo pap antre nan lojik sa. Premye siyal yon bagay konsa ta pral fèt sè ke yon jij federal genyen pouvwa pou l pase lòd jisteman blokel paske fòn di w ke tribinal pa tèlman entèvni nan koze e sa n ta rele machòlò paske w ka konprann sa k vle di machòlò a sou le plan pratik se le fè ke gon ensireksyon gon bagay out of control donk jeneralman tribinal la kapab di bon la ban m kite ekzekitif la. Si gen yon leve kanpe, yon soulèvman, se pa wòl tribinal pou al mete e lame an deyò pou mete lòd. Ok? Nou ka konprann sa. Bèt nan. Nan senaryo y ap pale la a, sou baz eleksyon ke yon prezidan deklare ensireksyon, li klè ke pa p gen rezon valab, a se moman de la dire, yon senp federal jij ap just. E met lòd pou blokel. Sa pou konprann pa bò isit sak fè bagay yo bèl sè ke tout antite yo obeyi avèk sistèm jidisyè la se la pou konprann nan otomatikman yon jij pran desizyon guess what Moun kap dirije lame a, l oblije obeyi wi. Se konsa jan structure la fèt la. Ou wè gen de desizyon k pran la, epi depatman DHS, uscis, byen ke Donald Trump ki prezidan, yo ta vle fè l, men depi jij la fin pale, bagay yo, yo gentan bliye sa Donald Trump fè a, se obeyi wi. E sa ou konprann nan structure la. So otomatikman Donald Trump di yon bagay se vre, men se la pou nou konprann nan wi. Ou gen yon structure yerachize, Donald Trump pase lòd, ok, e, e, ensireksyon ak machann lò, Tout moun wap wè ap oblije obeyi, prezidan an gen dwa sa, men otomatikman yal lajistis jij la di ok l bloke l ilegal, jisteman e menm kote al bloke tou. E menm la ankò wap mande w eske pa gen mwayen, sa son lòt apwòch pou ke menm osen de pentagòn pou ta dezobeyi avèk òd la, piske yo tap gentan wè l ilegal, wi te gen posiblite a, men fò ta genyen. O nivo de Pentagone, de seri de moun ki entèg, e jan nou konstate l sè dènye jou, msye aranje l, li fè de seri de chanjman, piske avèk espè ou konnen yon bagay konsa pa, ou pa tap, ou pa tap menm bezwen pale de sa. Se sa pou n konprann nan. An n di, pa bay tèt nou manti, msye kite osyon, opsyon sa a open, lòske l al nan Pentagone fè yon bann chanjman, retire yon bann moun, se le fè ke l kite yon zèl kat konsa, yon opsyon konsa open. Sa pa vle di ke li pral fèl non. Se sa yo rele an politik, li kite li open. Ok? Mentnan, nou vle moutre w ke efektivman, otomatikman li ta pase nan opsyon sa a, a se moman de la dure, efektivman, federal kot yo ta ap entèveni. Tout sa yo, se de analiz, men, e, e, e, lè w mande moun nan Mezon Blanch ap pale, yo di w ke, e, yo, e, yo pa kwè ke misye pral pale. de bagay sa. Men gon bann moun kap konseye li, li kite l kòm osyon open. Donk yo pa kwè misye ap rive jiske la. Se menm jan tou, nap remake jodi a misye ap klewonnen ke li pral shut down, shut, e pase, li pral, si wal sou paj Facebook li la, li di w ke gen yon bill ki pase pou mili, pou lame a, li di lap, lap, lap veto l. An dotre tèm sa l vle di kisa? Lap shut down militè yo, e sa l vle di wi, se kòb pou fè lame fonksyone. Maintenant eske lap pase de la parole ou sa? Wi l kapab fè l men guess what? Palman an te make sure ke yo vote yon bagay ki veto proof. E la pou montre w prezidan an pa limite. Veto proof vle di depi 2 tyè nan palman an vote l zanmi pa m, ou veto l, y ap annik retounen l ba ou lè sa w oblije aplike l. Men jan. Sa vle di se yon strikti kote ke efektivman ou pa kapab ale andeyò de la lwa. Donk se konsa. Dosye a ye donk malgre illusion nèg yo ap fè ap kreye yon san de suspenn pale de marshall law pale de lòt bagay li efektivman pa vrèman genyen mwayen poun ta sòti de justement de senaryo sa men fòn klè ke e diferant batay ki genyen zè dènye jou de 3 novanm juska no jou moutre ke sistèm nan vrèman fèb sistèm demokratik la vrèman fèb e ke nouvo ekip sa yo ap genyen pou vini avèk de lwa pou ranfòse sistèm demokratik la, puiske nan dezyèm, nan evantyalite de yon lòt Trump ankò, nan lè n di, jodi a se Trump sèt, men te gen dwa yon lòt moun tou, donk fòk yo korije sistèm lan, feblès ki gen ladan li, notamman o nivo de kolèj elektoral, strikti yo, pou anpeche nenpòt lòt moun pa vin eksplwate l, konprann ke yo kapab fè de enfliyans.

ekstrèmeman difisil pou Lèzetazini kote ke sa n ta rele sistèm demokratik la te kapab chavire. Donk vwala guys nou pote update sa yo pou nou, pa bliye nou zot nap swiv evolisyon yo, nap swiv tou stimulus lan ki nan dènye minit li nan moman an la, jodi a se vandredi e fòk gon bagay ki pase Otreman, menm lè se a minwi, fò ou ta gentan bay yon ti, sa n ta rele yon CR, yon rezolisyon kontinyèl pandan 24 èd tan a 48 èd tan omwen. Si se pa sa, samdi, dimanch, n ap nan shutdown. Donk, genyen presyon enpe patou pou ke yo akouche alafwa le bidjè di peyi, men tou stimilus. Yon stimilus, jan nou konprann nan, jan dapre sa ki di, ki gen ladan 600 dola direct payment, Byen ke yo te pale de 700 dola tou, e ki gen ladan l 300 dola, donk se denyès pwent, si n kapab di, k ap negosye nan moman ke n ap pale la. Nou la, nou menm n ap swiv evolisyon yo, n ap pote dènye update yo pou nou. Pa bliye rete konekte. Babay tout moun!